Le travay elèv lòm a la diyite, le travay elèv lòm a la noblès. Ya! Ou santi lè lè moun nan p ap travay, li manke diyite, li manke nan diyite l. Paske le travay vini avèk lòm. Le travay li fè pati entegrant de l'homme. A wi. Lè yon moun te nan chomaj, m pa konn si nou konn wè sa. Mwen menm mwen konn wè sa. Paske m toujou di nou ke mwen genyen e le sens de l'observation. A m pa konn si se la parole de Dieu ki ban mwen l, men mwen genyen l. Par moyen Saint Esprit. Lè yon moun te nan chomaj. Lè li vin jwenn yon travay, ou santi min moun nan chanje. Gen yon chanjman fizik ki fèt. Ou wè moun nan vin bèl. Pafwa ou wè moun nan te megri nan chomaj la, ou wè l vin gwosi. Non sèlman gen yon chanjman fizik ki fèt nan moun nan, gen yon chanjman emosyonèl ki fèt tou nan lavi moun nan. Ebyen moun nan vin santi li pi stab, li pi sosyab, en, li, li entegre sosyete ya par le travay, en, li gen pouvwa dacha, li ka deside de sa l vle, a se bèl bagay le travay, se bèl bagay. Peyi nou rele peyi endistriyalize yo, peyi nou rele gwo peyi yo, a peyi nou rele peyi pwisan yo, Ou konn yon bagay, peyi sa yo konsyan anpil de sa ki rele de travay. E lè gen chomaj nan sòt de peyi, nan mòd de peyi sa yo, ebyen genyen yon seri de gwoup dekspè nan domèn nan k ap travay, k ap travay pou palye. A Sitiyasyon a Chak domèn nan gran peyi yo genyen yon ekspè ou gwoup ekspè ki reyini pou palye a sitiyasyon an. Li te mèt se te sitiyasyon sanitè, sitiyasyon di pwen de vi edikasyon, a sitiyasyon di pwen de vi agrikilti, en, agrikòl. Gade, genyen dèz ekspè ki la pou sa, ke Leta peye pou sa. pou fè travay la e sektè prive peye yo tou pou fè travay la. A wi, a, paske souvan yo pa vle gen revòlt nan peyi yo, paske revòlt, ebyen, pral kraze peyi a, pral kraze sistèm peyi a, gade de tanzantan y ap pase men Pa seme nan sistèm peyi yo. A wi, paske yo konsyan de sa. Yo konsyan tou de paran. Yo konsyan de la famiy ki se selil yon sosyete. Manman avèk papa. E yo konsyan fwa yo bay manman genyen ki bay lajan a timoun, ki akonpaye timoun, ki akonpaye paran. Paske sa yo gen valè pou gwo peyi yo. Yo pa ta renmen paran ap viv dan lendijans, dan lendiyite devan timoun yo. Fwa paran reponn a egzijans timoun yo. Yo ede anpil nan sa. Les parents doivent repondre aux besoins fondamentaux de la maison, nourriture, vètman. Ah wi! Eske nou menm gouvènman ayisyen, eske gouvènman ayisyen nou yo, eske yo konsyan de sa? travay, de stabilite ke travay ka ye nan yon sosyete, a, m pa kwè non. A wi, gen de jèn fi ak jèn gason ki atenn kap senkantan, ki poko janm konnen koulè yon chèk nan vi yo non. Se grav wi sa m ap di a. A wi. Se nou ki mete peyi a nan eta sa li ye a. Se nou politisyen twòp politik, twòp politik. Hein! Politik la pa dwe fèt jan nap fèl la. Nou dwe repanse peyi a. Nou rate plizyè okazyon pou nou te fè peyi. Se nou wi politisyen ki twò endividyèl. Depi nou jwenn yon twou nap manje, lòt la pa bezwen manje. Menm lòske nou te nan revandikasyon ap pèp la. Aah! Se nou ki mete peyi a nan eta sa. Lè yon paran ayisyen ap travay. Ou santi sa wi nan lavi l. Ou santi pitit li yo chanje. Mezon an gen kè kontan. Timoun yo bay randman skolè. A wi. Si nou te konnen pèp ayisyen, nou ta ba, si nou te konnen jan pèp ayisyen son pèp, depi l te jwenn travay, li pa yon pèp ki t ap anmède moun non. Pèp lere na pa distwa. A wi. Le travay est un prensip etènèl Le travay est un prensip etènèl Yon peyi ki bouche zòrèy li sou sa ki fondamantal, ki pou fèt, pou pa fè l, gen konsekans. Nou pa imajine konsekans yo. Dezòd sosyal sou tout laliy. Lekòl, edikasyon pa enpòtan pou nou nan peyi Dayiti. Lè ou resi di gen lekòl leta, ou di gen lekòl leta timoun nan pa bezwen peye. Ebyen èske ou konnen lekòl leta ta sipoze meyè? Epoutan. Lè w ap gade kalite lòt lekòl yo di k prive yo, lekòl leta se bòlèt li ye wi. Nou met on lekòl san lekòl, timoun nan fin pase nan lekòl leta l pa konn anyen. A nou kreye sistèm nan konsa, epi nou te vle pou peyi a pa t tonbe nan eta l ye la a. Hum! Se l'ironie du sort. Lekòl leta ta sipoze gen yon meyò strikti edikativ. Men se le kontrè ki a vrè. Lè yon moun ap viv nan yon peyi kote ke e manje se yon liks, kote ke yon paran pa ka rantre nan yon sipèmache pou l al achte vyann, ou ben nan yon mache tou bò lakay li pou l al achte epis, pou l achte vyann. Hein poul ba pitit li manje lap gade pitit li ki San manje ah nou pa kreye pou peyi a te eta sa ah nou pat kreye pou peyi a te bankal konsa ah wi le Danemark la Suède la Norvèj la Suisse le usa le Canada l'Angleterre La Frans, ke sèj ankò, ou site peyi sa yo. Yo gen yon lòt solèy ki klere pou yo? An, yo gen yon lòt tè? Se pa menm solèy kreyasyon an? Se pa menm tè a? Se menm solèy kreyasyon an nou genyen wi avèk yo. Yo itilize l a bon esyan. E nou menm, sa n fè ak solèy la? Sa n fè avèk latè?

Li pa t di men pèp ki pou domine, men pèp ki dwe sibi dominasyon lòt pèp non. Non! Yo mete lan tèt nou yon bagay nou menm ann Ayiti epi nou kwè l vre. Yo di nou n manke kwomozom epi nou admèt li. Yo di nou pa ase entèlijan epi nou admèt li. An, nou pa wè lè yo di nou sa e pou yo ka domine nou? Tout bagay yo di nou nou dakò l? Ah wi, nou kite yo domine nou, gouvènman domine nou, lòt pèp vini yo domine nou, tout moun pran radyo, yo di yon bagay n aksepte l. Epi dayè nou toujou ap di se la bib, la pawòl de Dye ki se la panse de Dye, oo se blan k pote l pou nou. An bon? Nou pa vle admèt sa la pawòl de Dye di, epi n ap pran lòt bagay plen tèt nou. Epi pou n kite moun do. Nou di se la bib ki domine nou se vre eh eh la bib pote espri e vi pou nou paske tout pawòl ki di nan la bib yo se nou ki pou fè yo akonpli nan lavi nou amèn alelouya gouvènman nou yo pa enterese ak lekòl gouvènman nou yo pa enterese ak lagrikilti. Nou pa janm li Edmond Paul, ki ekri Les causes de nos malheurs? Mwen te achte ti liv sa nan youn nan liv an folyo. Se yon liv pwofon. Mwen envite nou pou nou li l. Mh, se yon chedèv. Sitwayen pa reprezante anyen. Pou moun kap dirije nou yo. Nou mèt mouri se kòmsi se pa anyen. Bal mèt sote sèvèl pitit fi, pitit gason nou yo. Pa gen yon moun nan gouvènman yo ki pran lapawòl. Nou pa respekte sitwayen nou. Epi nou vle pou lòt moun respekte nou. Depi nou konfòtab. Nou dakò. Sa se sèl ayisyen wi ki gen mantalite sa. Depim depi depi zafèm ap mache zafè lòt la m pa bezwen konnen l. A wi. Se sa fè yap deside pou nou. Men nou pa santi etranje a toutan lap mande kote pèp ki te fè 1804 la gon jèn fi e senegalèz ki te ki te di li etone li pa wè kote pèp ki te fè 1804 la anpil lòt moun ap mande kote pèp vanyan sa a kote pèp ki te mete tèt li ansanm nan enben reyalite nou se yon reyalite manfouben li ye kounye a a wi alò nou pa wè rezilta manfoubinism nou an Enben timoun nou pat vle Al lekòl yo Timoun nou pat vle Al lekòl yo Se yo ki anpeche nou mache kounya Aah se timoun nou pat vle Al lekòl yo pou nou te ba yo le pen de lenstriksyon pou yo te vin yon sitwayen pou sèvi peyi a wi Hein pou nou te chache bous pou yo pou yo tal fè ekspètiz nan lòt peyi epi pou yo vin itil peyi a Enben se yo menm wi ki pran zam kont nou kounya. Paran nou pa t vle kreye yon espas pou yo, pou yo te viv desamman avèk pitit yo an tout diyite antanke sitwayen. Enben se yo wi k anpeche nou viv kounye a. Nou gen yon modèl nan nou, sitwayen Petyonvil la pa kamarad sitwayen Matisan an. An e sa fè nou kite Matisan konsa, pa gen yon moun ki leve ansanm, ki fè yon feso, ki pou di annou chanje Matisan. Paske w abite Petyonvil, enben y ap mache sou ou. Paske w abite Fermat, enben y ap mache sou ou. Paske w abite Taba, mwen pa Matisan mwen menm, mwen byen kontan, m ka al travay mwen menm. M ka pran taksi. Aa e moun Matisan wi k pa ka al travay. Nou pa wè nou se yon pèp aryere? Hein? Ou pa wè nou se yon pèp aryere? Youn pa gen ega pou lòt. Se yon kesyon de boujwa, se yon kesyon de lamas. Nou p ap janm yon pèp non. Yon pèp heureux nan paske n pa uni paske petion vilois di li menm li pa ka li pa kafou wa li pa moun kafou nou mete yon bagy yon dikotomi kafou nou mete yon dikotomi petion vil nou mete yon dikotomi gon superiorite parmi nou nou superieur aloske nou tout se ayisyen menm anndan legliz yo genyen dikotomi sa tou wi m pa kamarad ou. Nou kreye l. Aah! Humm! Enben reyalite nou ye ladan l lan, li la pou lontan wi. A wi, si nou pa fè anyen pou sa. Li la pou lontan. Si gouvènman yo pa pran konsyans de peyi a, de ki sa k fè sa? Ayiti bèl. Ayiti se yon bon peyi. Pitit ayisyen vle viv nan peyi a, pitit ayisyen pa vle pran lanmè. Letènèl Dye a konfye a lòm la dominasyon de la tè. Letènèl Dye di, Randevou mètre de la tè, e domine lè pwason.

Poukisa se toutan yon moun kap domine nou nou menm nou paka domine? Gen yon lanmè a gogo an Ayiti nou pa wè pwason ladann. Mwen menm ki moun Aken, jan lèm te piti, m te konn gen ti kwi ki fèt avèk kalbas, m al achte 20 kòb pwason. Pa mwen e la m fè tou ye. 30 kòb, m ale nan lanmè a, m ale bò lanmè a, m achte pwason. Men èske w konnen lè m al a kè kounye a m pa jwenn pwason pou m manje? Pwason rare! Alòske Bondye di nou domine sou lè pwason. Paske nou pa envesti nan sa. Avikilti, hein? Agrikilti, avikilti, pisikilti, tout bagay yo la, fòk nou domine sou yo. Politisyen Jan nap fèl la pa bon tande Jan nap fèl la pa bon Humm Jan nap fèl la pa bon Kite paran yo Kite timoun yo viv dan la diyite Kreye travay Mete tout ayisyen o travay Fè ayisyen repran diyite yo Pou yo sispann di nou kote nou Kite fèt 1804 la Nou pa gen tèt ansanm twòp.